Ou nan relasyon avèk yon moun ou wè menm 4, 5, 6, alevwa 10, tout sa m sot di yo la, tout repete, moun sa pa renmen w. Hey YouTube, it's your girl Miss Camietta, byenvini sou chanèl mwen an, jodi a m pote yon bèl videyo pou nou. Video jodi a jan nou ka wè nan tit la se yon video ki trè spesyal a mwen menm ke yon abòne te fèm parlan e mwen twouve l vrèman enteresan mwen pote l pou nou. Donk si m wè nou renmen jan de video sa yo m ap toujou pote yo pou nou guys. So avan m kontinye avèk video a m ap pran le swen pou m remèsye chak grenn moun ki abòne avèk chanèl la, ki pataje, ki like e ki toujou kite yon kòmantè pou di mwen sa yo panse. E ou menm kap gade video sa jodi a ki poko abone, mwen espere se video sa k pral fè ou abone. Deja, byenvini nan fanmi an. Ou la kayou.
Ok mes amour, mwen mete mikro a la pito pou l plis fasilite m la tach. Video sa se 10 siy ki ka montre w ke mennaj ou pa renmen w ankò. Ok, mwen pral bay 10 siy si ou nan yon relasyon avèk mari ou, mennaj ou, depi ou wè sa yo m di a, menm menm si ou pa wè tou lè 10, depi ou kòmanse wè kèk nan yo, fòk konnen ou kòmanse pran men w paske moun sa pa renmen w ankò oubyen moun sa kòmanse pa renmen w. Ok guys, met ti chèz ba nou pou nou tande avèk mwen. Premye sin, si ou nan relasyon avèk yon moun, si nou wèm nan telefòn nan mwen ekri paske m te pran tan pou m prepare videyo sa, mwen ekri tout sa m pwal di yo, m ka plis fèl pou nou ok. Premye sin, si ou nan relasyon avèk yon moun, ou wè li montre yo sa, si moun nan ap twonpe ou, depi ou nan relasyon avèk yon moun, Kekeswa madanm ou, mari ou, moun nan ap twonpe ou, li pa bezwen w ankò. M pa nan kesyon bagay alamòd avèk pyès moun ki pral di m, o sa sa se alamòd, e moun nan pa sipoze gen mwen menm sèl. Kòman sa moun nan pa sipoze gen mwen menm sèl? Depi moun nan renmen w, l ap gen w menm sèl. ok depi moun nan renmenw lap gen menm sè li pa pral nan twonpew poul fèw mal ok m paka dakò avèk yon moun ki pral dim konsa m pa kè de mennaj mwen depi l gen plizyè mennaj depi l respektem non non non gentan l gentan twonpew la se paskel pa respektew m pap pran sa nan men pyès moun so guys depi w nan relasyon avèk yon moun ou wè lap twonpew agoch adwat se ke moun sa pa renmenw ankò oubyen li kòmanse pa renmenw paskel pat konsa. Eske nou dakò? Li pat konsa oparavan, donk si lap fèl, paskel kòmanse pa renmenw oubyen li gentan pa renmenw. Renmen nou. Dezyèm siy ki ka moutrew ke mariw, mennaj ou, pa renmenw ankò, se lè wap pale avèk moun sa li pa koutew. Pa egzanp, wap eksplikel yon bagay, W ap diskite yon bagay ansanm avèk li, li pa menm pote atansyon avèk sa w ap di a. Sa vle di sa w ap di a pa enterese l. Li pa la pou l tande w sa w ap di l lan. Moun sa pa renmen w ankò. Si w ap pale yon bagay ansanm avèk mari w, avèk madanm ou, li pa sou tande w, ou pral chèche yon moun deyò pou w ap pale l. Poukisa ou gen yon moun nan vi w, ou pa ka alèz pou w pale ansanm avèk li, li pa la pou l tande w, li pa la pou l koute w. Yon moun konsa pa renmen w, li pa vle w nan vi l. Si w pa ka konfidans li, li pa ka, ou pa ka eksplike l tout sa w genyen, li pa la pou l tande w. Non. Pa vle ankò. Yes. Sa m di a ap kanpe dèyè l. Ok? Twazyèm siy ki ka montre w ke mennaj ou, mari w, pa renmen w ankò, se lè li fokis sou sèks sèlman. Li fokis sou sèks sèlman. Li pa enterese avèk anyen ou ankò. Li just satisfè lè l ap fè sèks avè w. Anyen ankò, li pa pale de anyen ansanm avèk ou. L ap itilize ou. Li pa renmen w ankò. Pran men w jèn fi. Pran men w. Paske l pa renmen w ankò. Ou pa ka kite yon moun ap itilize w. Li sou fè sèks ansanm avè w sèlman, sèl sa l la pou l fè, sèl sa l la pou l fè, li pa pote anyen nan vi w ankò, sèl lè l bezwen lanmou l, no, li bezwen l fè lanmou, li bezwen w, aprè sa, tout bagay fini, moun sa pa renmen w, moun nan ap itilize w, pran men w. Ok guys, sa se twazyèm. Katriyèm siy ki ka moutre yo ke mennaj ou, mari ou, madanm ou pa renmen ou ankò, se lè moun sa pa kwè ou, li pa fè ou konfyans. Pa egzanp, ou di, Cheri m pral nan Walmart. Ou pral nan Walmart, ou pral jwenn nèg ou yo, ou pral. Li pa kwè, li pa kwè anyen ou di, li pa fè w konfyans. Moun sa, ou pa ka, ou pa ka, ou pa ka fè anyen san l pa la ou byen fò toujou gen yon prèv a lapui pou moun nan ka kwè w. Ou pa ka nan relasyon avèk yon moun ou pa fè l konfyans. Si w kòmanse pa fè l konfyans se paske pa gen lanmou, ou konprann? Donk, yon moun konsa, li pa renmen w ankò. Yeah. Ou sipoze fè moun nan konfyans si w nan vi l. menm si w pa fè l konfyans a san pou san, ou akòde l yon minimòm de konfyans. Ou konprann? Donk, depi tout sa yo m gen tan di la, m gen tan sou katriyèm, depi sa yo m di la, nou wè l nan relasyon pa nou, si nou pa vle moun sa kite nou oubyen si nou pa vle kite relasyon sa pran men nou, oubyen lage pye nou. Yeah! Ok. Sekyèm siy ki montre w ke mennaj ou, mari w, pa renmen w ankò, se lè moun sa toujou ap desann ou. Ban m eksplike tèt mwen. Lè moun nan toujou ap desann ou, pa egzanp, ou ka mete yon rad ou pral soti, ou twouve w nice, sa rive, ou twouve w nice, w ap soti la, epi li menm, Li fè w konprann ou pa anyen. Ok! Ban m eksplike. Ou ka mete yon rad, ou pral soti avèk mennaj ou, ou ka mete yon rad ke li pa, m pa konnen, pa jalouzi, li ka pa renmen. W ap di, Cheri, m pa twò renmen rad sa k sou ou a, al chanje l. Li fè w byen, sèt, men kite l pou mete avèk mwen, tan ou mete l konsa paske m pa vle lòt moun gade w ou di sa yon fason. Sa w al di, ki mòd rad w ap mete la? Rad sa pa fè w byen, gade gade rad la gade w, w ap desann madanm ou, w ap desann mennaj ou. Ou pa renmen l ankò. Ou pa sipoze ap desann, ou pa sipoze ap fè l santi l mal. Ou pa sipoze ap fèl santil mal, wap konparel avèk lòt moun, ou pa entèl, entèl pi bèl pase w, non non non non pa gen bagay konsa, menm si madanm ou pate bèl depil te gen tan nan viw ou sipoze ap monte moral madanm ou, ou sipoze ap fè madanm ou konnen se li menm ki pi bèl fanm nan mond lan, wap konparel avèk lòt fanm, nan, nan, sam di a ki fè map pale plis de madanm paske li plis kouran bò kote medam yo. Ya, sa m di a reyèl paske gen anpil gason ki nan relasyon avèk fi an, ki toujou prèt pou yo desann. Sa m di a paske m konnen l. Y ap desann fi a, y ap fè fi a twouve yo pa anyen, y ap fè fi a pa gen yon konfyans nan tèt yo. Li pa bon ti mesye. Chanje sa. Chanje sa. Si tout fwa tou, nou pa renmen moun nan, nou pa bezwen ap fè l konsa, nou just lage pye nou, ki pa anyen. Fò n ap desann medam yo, li pa bon. Ok? Sa se senkyèm siy nan. Sizyèm siy a montre ou ke mari ou, mennaj ou, madanm ou pa renmen ou ankò. Se lè moun sa ap kache ou, l ap fè ou sekrè. Yes. M pa ka avè w Mwen nan vi w wap kache m Premyèman wap kache m de fanmi w Mwen nan vi w M pa konnen kiyès ki tonton w Kiyès ki matant ou Kiyès ki frè w Kiyès ki sè w M pa konnen anyen M just konnen ou menm sèlman Sèl ou menm m konnen li pa fè sans. Moun sa pa bezwen anyen serye ansanm avèk nou. Si li te vle yon bagay serye ansanm avèk nou, li t ap make sure ke li fè w, li fè w apwòch de fanmi l, de zanmi l, ok? Nou konn sa m ap di a se verite. Ok? So, si moun nan enterese avè w, si moun nan vle yon bagay ansanm avèk ou, li p ap fè w, li p ap kache w. Se pa sèlman nan pati fanmi. Pa egzanp, Moun nan toujou ap fè yon sekrè, moun nan pa, moun nan pa open pou l ka di w nenpòt bagay, ou nan vi m, w ap fè lòt moun deyò konfyans pou w ap rakonte l epi mwen menm la a, sa k ap pase nan vi w m pa konnen, you know what, you don't love me, moun sa pa renmen w, moun sa pa renmen w, pran men w, sa ka rive li bò kote pou madanm, li ka bò kote pou mari, li ka bò kote pou mennaj. Si yon moun ap fè w sa, l ap fè w sekrè l, pa rakonte w koze l, se moun deyò k ap konn koze l, moun sa pa renmen w. Oubyen moun sa kòmanse pa renmen w ankò paske l pa ka fè w konfyans pou l rakonte w sa k ap pase nan vi l. Lè w ansanm avèk yon moun, nou sipoze ka rakonte lòt. Ok, se vrèman enpòtan. Setyèm siy ki montre w ke madanm ou, mari w, mennaj ou pa renmen w ankò, se lè moun sa ap konpare w ak lòt fi. Ok, m di sa deja, genlè m ale twò vit nan bagay yo, m melanje yo guys, n a padone m. So, se lè moun nan ap konpare w avèk lòt fi. Ya m te di sa. Mwen se mwen se tèt mwen m pa lòt moun mwen se mwen menm ou pa ka konpare m avèk lòt ok entèl se entèl mwen menm se mwen menm donk pa konpare m pliz si w pa renmen m ale ale men pa al konpare m pou w ap fè m konnen ke m ta sipoze gen sa entèl genyen an mwen menm se mwen menm sa m genyen an se mwen menm ki ka genyen l lòt la genyen sa l ka genyen ok pa fè sa pa fè sa ti mesye. pa fèl si w pa renmen moun nan wap pwale wap kite vil wap konpare l wap fèl santi l mal ap konpare l avèk lòt fi ou pa sipoze fè sa wap konpare moun nan pou wap fèl santi l mal nan pa egzanp moun nan pa yon bèl moun sa w te vin fè nan vil si w te renmen yon bèl fanm ou konnen l pa yon bèl fanm ou vin nan vil epi se pandan w vin nan vil la wap di a ou tou lèd. Ou tou sesi, ou tou sela. Ou pa entèl, ou pa entèl kòman l bèl? Sa w te vin fè nan vi l? Ou te konnen l pa twò bèl moun. Ki sa? Donk si w pa renmen l, ki sa w bezwen fè l santi l mal? Just al chèche yon bèl moun. Ok, m pa vle nou panse m twò kriyèl nan sa m ap di yo non. Se verite m ap bay. Fò nou sispann avèk bagay sa. Sispann konpare medam yo. Yo pa renmen sa. Entèl se entèl. Li p ap janm ka lòt la. Pa di sa w wè entèl ap fè li ta sipoze fè l pou l fè w plezi no oke ou ka wè yon fanm pa egzanp ou wè yon fanm gen yon bagay ke ou ta renmen madanm ou genyen oke ban m pran egzanp madanm ou pa gen gwo mouda ou son moun ki renmen fanm ki gen gwo mouda oubyen ou vin renmen fanm ki gen gwo mouda paske si ou te ou te ou te renmen fanm ki gen gwo mouda m panse ou te ka chèche fanm ki gen gwo mouda pandan Si, kòm si pandan w avè l la ou vin chanje ide, ou vin renmen fanm ki gen gwo mouda, ki sa w ap fè? W ap mete madanm ou chita, ou pa pral desann li non pou w ap di a mouda chèch ou a non, w ap mete madanm ou chita oubyen mennaj ou, w ap make sure ke ou gen kòb, ya, fò w gen kòb, epi w di cheri, m renmen. M renmen gwo bouda. Eske si m ba ou kòb, w ap dakò al fè kò ou? Yes. Si fi a dakò, kounye a, w ap fè yon sèl bagay, w ap mennen l lakay doktè pou l fè kò l. Dayè se sa k pa manke. Ou ka refè moun nan. Yeah, ou ka refè l. imedyatman depi fi a dakò, konsantman madanm ou, wap mennen l fè kò l, tan wap plede di la mouda chèch lè ou bay entèl gade gwo mouda entèl, ou konn si entèl e pa mari l ki fè l konsa, èske ou konnen entèl te fèt ak gwo mouda a ok, fò nou chanje sa lakay nou ti mesye yes. Uityèm siy ka montre w ke mennaj ou, ke madanm ou pa renmen w ankò, mariw tou se lè moun sa pa sipòtew yes se lè moun nan pa sipòtew ou nan vim ou paka sipòtem ke se swa finansyèman moralman kòman yo di rès koze yo ankò pa egzanp Mwen gen yon pwojè an bi, mwen gen yon pwojè an kou. Cheri m ta renmen fè tèl biznis. Cheri m ta renmen fè dis, cheri m ta renmen fè dat. W ap sipòte sa m ap di w lan. Jan m te di w pa avan, ou sipoze chita pou tande moun yo. Si w renmen l, ou tou prèt tout sa l ap di, tout ti ide l genyen, ou tou prèt pou chita pou tande l lè l ap pataje yo avèk ou. Ok? li vreman enpotan. Pa egzanp, moun nan di ou, cheri, dame fè tèl betiz. Ou mete moun nan chita, nou pale, ok, koman na fè sa, koman na fèl, ok, men koman map sipote ou, men koman map ba ou, men ki sa map fè, ok cheri, na pran jen sa, na fè sa, na fè sa. Ou konprann, m pa bezwen bay trop detay. Yeah! Ou pa sipòte moun nan. Ou pa, ou pa fè madanm ou bèl, ou pa fè mennaj ou bèl, ou pa ba moun nan kòb ou genyen, ou pa ba l kòb, ou pa fè kenn jès avèk li. You know. Ou pa renmen l. Si w te renmen l, ou ta ba li. Pa bay manti. Depi ou renmen yon fanm, w ap depanse pou li. Yes! Depi ou renmen yon fanm, w ap depanse pou li. Si w pa renmen l, w ap fè tout efò, menm si w pa genyen. wap fè tout efò pou ba li e wap fèl santi ke si ou te genyen li tap nan yon plas ki byaz. So guys, si nou avèk yon moun, nou konnen moun nan genyen, moun nan pa janm ban nou, nou pa janm wè lajan moun sa, moun nan ap itilize nou, lage pye nou. Yes, lage pye nou, moun sa pa bezwen nou. Li pa bezwen nou. Bon li genyen li pa ban nou. Li pa bezwen nou. Ok. Mwen se potan. Ok. Devyèm siy ki ka montre yo ke menaj yo Mari ou, madanm ou, pa renmen w ankò. Se lè ou tris li pa fè w feel good, li pa fè w santi w byen. Li pa la pou l konsole w, pou w kouche, jan fi renmen sa an, pou l kouche sou epòl li, sou lestomak mari l, pou l ap konsole. Moun nan tris, okontrè, w ap pichkannen. Pa egzanp, ou fin fè l fache avèk yon jalouzi, Avèk nenpòt lòt bagay lè ou fè l la, relasyon gen sa, ok. Nan relasyon gen sa, gen toujou gen pale anpil, toujou gen diskisyon. Fin fè l fache, tan pou ta chèche rezoud sa ki fin pase a, w ap pike l. Ou fin fè l fache, Ou fin di l yon bagay ki pa bon, epi, lè ou wè l ap kriye, w ap di, bon, ou te fè l vre, oubyen ou te sesi. Nhoo, hum, ou fè l fache, ok, menm si ou pa ta fè l fache, madanm ou tris, se le moman ou menm, w ap jwe wòl gentleman, w ap mete madanm ou sou ou, w ap konsole madanm ou, w ap ba l konsèy, w ap bat dada l, yes. Se pa le moman pou ap pichkannen koze oubyen pou ap kòman ou di kòman ou. Toujou ap bliye mo yo wi. Pou ap pou ap mete plè sou bagay lan, pou ap fè l pi bagay, pou ap fè moun nan plis mal, moun nan ap kriye, ou pa la pou konsole, ou ap chèche plis blese l. Li pa bon konsa guys. wap agase moun nan, wap agase moun nan, wap fèl santi l plis mal, li pa bon, li pa bon, ou pa ka ap chèche eskiz, ou fin fè madanm ou fache, ok, nou fin fache, madanm ou ap kriye, ou santi madanm ou tris, wap chèche yon fason, ou fin fèl, pandan ou fin fèl fache a, Ou met madanm ou kouche oubyen ou pran nan yon kote ou vin wap konsole madanm ou wap di cheri ou te fèl vre bebe ok m te fè w fache a paske cheri fò w chanje sa wap pale avèk moun nan fò w chanje sa bebe m pa renmen lè w fè sa ok bebe di papi di papi padon fi renmen sa. Yes, nou menm fanm, menm si nou fin fè yon bagay, ok, nou ka, nou ka pa mande padon konsa. Nou renmen chouchoute. W ap chouchoute madanm ou. Cheri, ou fin fè sa, m pa renmen sa w te fè a, bagay sa o. Se sa k fè m te reyaji konsa. Ok, pwomèt m ou pa fè m sa ankò. Epi lè konsa fi a kisa lap fè? Wap wèl pa menm kriye menm, lap di yes papi m pwomèt ou m pap fè sa ankò, epi wap fè ti bobo madanm ou, tout bagay fini, an ou vin fè li fache, oubyen li menm li vin fè w fache, epi ou menm tankou w ta bagay ou vire do ou ale, ou pa pale ansanm avèl, ou pa relel nan telefòn, oubyen si nap viv nan menm kay, ou pa dòmi sou menm kabann avèl, yo ou pa renmenl. Ou pa renmen. Ok. Jere sa guys. Jere sa. Dezyèm sin ki ka montre w ke mennaj ou, mari w, madanm ou pa renmen w ankò. Se lè w rele l, li pa pran apèl ou. Banm eksplike tèt mwen. Mari w pa ka rele w, mennaj ou pa ka rele w, madanm ou pa ka rele w, ou voye apèl li ale konsa. Tankou tout moun, tankou se yon enkoni. Ou voye ale konsa. Non! Li pa bon. W ap pran apèl la, ok, m okipe. Ou okipe, ou konnen w okipe. Alo baby. Ok, bebe m okipe anpil la wi, ban m 5 minit m ap rele w ankò. Trè senp. Pa voye apèl la ale san l pa konnen pou sa. Si moun nan enpòtan pou ou, se sa w ap fè. W ap pran apèl la, w ap fè moun nan konnen ou okipe, w ap rele l ankò. Ok, nan yon lòt faz ke nou fache, nou pa byen, si se kote gason ou byen nenpòt kote a, nou fache nou pa byen, epi menaj ou rele w, madanm ou rele w, menm si w konnen w fache avè l, pa pran apèl la, ou pa pral nan voye apèl ale, o m pa byen, sa manzè ap fè m la ap rele m nan, m pa renmen, li fè m fache la ap rele m nan, pa fè sa, pa fè sa, w ap pran apèl la, alo, m ap tande w wi, ou ka pale jan w vle, ok, ou ka pale jan w vle, men pa voye apèl li ale, pa koupe apèl nan, fini l pa, pa koupe apèl li, sa trèzepòtan guys, fò nou jere sa. fò nou jere sa. Donk, yon lòt bagay ankò, moun, pa egzanp, moun nan ekri w yon mesaj, menm si ou fache ansanm avèk li, jan m di a deja, nou fache, nou gen diskisyon, moun nan ekri w yon mesaj, ou kite mesaj la pran li nan bòks ou, ou reponn li apre yon senkè, sizè,

sa. Depi mennaj ou ekri, oh mennaj mwen ki ekri m, m ap met wè. Sa se lè moun nan enpòtan pou li, pou ou. Sa se lè moun nan, sa se lè ou renmen moun ou. Ou toujou prèt pou ou reponn mesaj li. Ou toujou menm si ou pa fè l, ou pa fè l pou tout moun, ok. Sa s on moun spesyal. Se ma fam, se mon nonm, se ma ptit ami, se mon ptit ami. Ou fè l pou yo, ok. So guys, se sa. Si ou nan relasyon avèk yon moun. Ou wè, menm 4, 5, 6, alevwa 10, tout sa m sot di yo la, tout repete, moun sa pa renmen w. Yes, m kanpe dèyè l, moun sa pa renmen w. Paske, si l renmen w, li sipoze la pou ou. Si l renmen w, li sipoze ba w lajan. Si l renmen w, li sipoze prèt pou l tande w lè ou gen yon bagay pou w pataje avèk li. Si l renmen w, li sipoze fè w konfyans. Yes. si l renmen w, li sipoze ap chouchoute w lè l fè w fache oubyen lè w fè l fache. Nou tou de pa ka gen gwo san. Kòman bagay yo ap ye si nou tou de gen gwo san? Yonn sipoze konsa, konsa ba yo. Lè sa desann, epi sa monte. Lè sa monte, nou tou de pa ka. Anfon pitit li. Non. Ok guys. So, m vwèman kontan pou m fè videyo sa. M vreman kontan pou m fè video sa e m vreman enjoy li tou m pa kache di nou m enjoy li depi lè m ap fè rechèch m ap ekri video a m santi m kontan pou m pataje sa avèk nou m ta swete menm jan m kontan an se konsa nou kontan e nou pran leson nan sa m di a ou menm jèn gason ou menm jèn fi mesye marye, madanm marye, m pa konn si gen moun sa yo k ap swiv mwen, ki ap tande videyo sa, nou nan relasyon. Lè nou gen yon menaj, nou sipoze fè moun nan santi l byen. Nou sipoze fè l santi l byen. Toujou, kòm si m te ka di w, chak jou, mete bagay yo nouvo nan relasyon an pou moun nan santi l tankou m te ka di l tankou se premye jou w t ap pale avèk li. Sa vrèman enpòtan. Tout relasyon ou wè ki ap byen mache, tout relasyon ou wè ki rive yo gen konbyen tan ansanm, se konsa sa te fèt. Se konsa sa fèt ki fè l kenbe. Pa pran, pa di ke m fin avèk moun nan, m te konn ap ba l flè pou m te, lè m t ap blage l, imedyatman m fin gen moun sa, Nan ki flèm te bon fin gen madanm mwen non non seyda li pa bon okontrè se lèw fin gen queen nan ou pwal awozel avèk flè sou konn valèl lè konsa ou konn sak pwal pase li pwal twonpew sa se moun ki pap chwazi ki ap ret nan relasyon yap soufri sòtèy pi yo mèt ap rache yap soufri men yap twonpew ou pwal pouse moun nan a twonpew. moun sa pap gen ou menm sèl, paske li pral chèche yon bagay ke ou menm ou pa ba l. Donk, nou sipoze jere sa. Nou sipoze jere sa. Sa vrèman enpòtan. Mwen te vrèman kontan pataje videyo sa avèk nou guys. Si nou renmen, m ap toujou pote jan de videyo sa pou nou. Ok guys, pa bliye ban m yon like, abòne avèk chanèl la, kòmante pou nou di m sa nou panse. Videyo sa sipoze gen anpil kòmantè pou nou ap. pataje ide avèk mwen e ekrim sou Instagram tou pou nou banm lòt ide menm jan avèk moun sa ki te ban mwen ide sa mwen potel pou li ekrim sou Instagram pou nou banm lòt ide video m ka fè pou nou ok guys a byento babay